Yes! Pow! Jan m toujou fè l la, jan m toujou di l la, nou konnen l deja. E se zanmi w, konpatriyòt ou, epi frè w, Fristè Jan Feliks. E m panse anpil nan nou te kontan wè m wi. E konsa tou gen anpil nan nou tou ki gen dwa pa kontan wè m. Mwen menm fò m di nou m kontan wè nou. E m salye nou tout nan lè sa. Nan le non prese Sovè yo de Jezi Kris ki gen tout pouvwa a. Alò anpil moun ki pa konnen mwen ou anpil moun ki pa sonje m tou, alò fò m di nou sa, se zanmi w nan e ki se FJ pren toutan, sa se atis la. Alò nou konnen nou nan familyal la se Fritz Elian Felix. Non atis la se FG mwen tout. Jan nou dil la mezanmi tout nou konnen nou sou FG jan m dil la e jis nou pase pou nou fè yon video. Video sa se jis se yon bagay ki fè nou mal antan ke ayisyen konpatriyòt parèy nou yo e sa fè nou vrèman mal. Lè n di nou fè nou vrèman mal la antan ke ayisyen se tankou yon gason osi kap viv sou teritwa chilyen nan e wè nou. Jist n ap pale dirèkteman avèk Ayisyen ki se gason yo espesyalman. M kapab konprann yon gason e yon doulè gason se pou tout gason. Men fò m di nou byen tou, gen erè premyeman pou nou pa fè. M kapab konprann nou gen dwa nan yon sitiyasyon, se vre nou bezwen yon fi e nou swaf yon fi osya. Menm si m te gen madanm se fi a nou wè, m ap di nou se pi gwo erè nou kapab fè lè ke ou ale nan chanm yon lòt gason parèy ou. Ya, sa se premye bagay. Dezyèm bagay m ap di tou, e avèk medam ayisyèn sa yo, e dèfwa lè nou konnen n ap, nou konn kouri, men nou pa konn kache. E se vre, ou fè kou a, ou genyen kou a. Men fò m di nou byen, konpatriyòt mwen yo. E Chili, se yon ti peyi toujou, li pa yon gwo peyi. Anpil moun gen dwa panse Chili se yon gwo peyi, men konsa tou, li pa yon ti peyi, ni li pa yon gwo peyi. E ki sa m vle di pa la? E si m kite peyi lakay mwen, e m konnen se vre m t ap viv ann Ayiti, m t ap viv Lasalin, m t ap viv Tijo, m t ap viv Bravèna, m t ap viv nan, m te ka di, e nan Belekou, m t ap viv Pòs Machan, E kounya mwen o chili. E si map viv chili, dèfwa m konn panse ke mwen fè yon byen ak tèt mwen e m fè yon mal tou. An menm tan nap poste videyo sou Facebook kote ke nap moutre ke nap moutre ke e yo kenbe yon nèg lakay nou antan ke ou menm me fi yo. E yo kenbe yon nèg lakay ou. Pa bliye kay wap moutre a. Cham wap moutre a li pa la valeur pou met sou rezo sosyo pou moutre. An menm tan wap devalorize nèg la ki te vin mande w kouche lakay ou a. Epi wap devalorize pwop pèsonalite w, wap devalorize tèt ou. Sa fè wap devalorize tèt ou? Wap moutre ke yap maltrete gason pou ou. Yap maltrete gason pou ou, yap bat li pou ou. Apre konplomis ke w fin fè. Ou konprann? Apre konplomis ke w fin fè avèk mari w pou vin kenbe gason lakay ou. Men pa bliye gason sa yo kenbe l nan yon chanm ke w pa Lasalin ankò, ke w pa nan Belekou ankò, ke w pa Site Solèy ankò. Hein?

Se chanm ou li ye kote wap viv ki nan yon peyi ke ou menm ankò dèfwa wap poste wap di ou nan peyi etranje wap montre grandè ou ke ou nan yon peyi etranje epi se menm ou menm nan kap poste yon videyo kote ke ou yap maltrete yon gason pou ou ou fè ap maltrete l epi tandiske men kote wap viv kwè moun ki toujou nan lasalin medam ayisyèn fanmi m yo manman m sè m kouzin mwen matant mwen yo. M ta swete ke o mwen, pito nou tal lekòl, nou rive nan peyi moun yo, epi gen posiblite pou n al lekòl gratis, nou te lakay nou, nou pat ka al lekòl, paske lekòl te ete liks, men Chili lekòl pa liks. O mwen ale lekòl, al pran on ti kras edikasyon o mwen. Pil edikasyon kap gaspiye. Gen edikasyon familyal, gen edikasyon nan lekòl. Gen edikasyon zanmitay, gen anpil edikasyon nou pa pran ni sa nan familyal la, lè nou vin gran nou pa pran sa nan lekòl la. Nou kite lekòl, nou gen yon pakèt zanmi n ap frekante nou pa menm pran sa ki bon nan men zanmi ki gen sa ki bon yo. Nou ranmase tout sa ki pa bon nan familyal, nou ranmase tout sa ki pa bon nan lekòl, nou ranmase tout sa ki pa bon nan zanmitay yo tou. Omwen, nou ta al lekòl, nou ta pran sa ki bon yo, epi nou ta fòme sa ki bon yo sou rezo sosyo. Ou fè yon konplomis pou ou devalorize yon jèn gason. Se vre, li te mande w fi. Ou te chwazi fè yon konplomis pou mari w vin bare l. Men pa bliye tou. Siw te renmen nèg jèn gason an ou pa tap janm fè sa ou tap fè tout afèw mariw pa tap vin wè medam ayisyèn yo sa nap fè a pa bèl e nou menm mesye yo tou sa nap fè a pa bon tou nou ka gen yon nesesite sin pa gen madanm nou gen bezwen yon moun nou renmenl. Sil pa di nou li gen madanm kitel trankil depil di nou li gen maril kitel trankil an men on fwa l pat dou l te gen mari ou pa gen problèm pou deplase avèl men prefere n peye on otèl prefere mil fwa nou peye on otèl kounya la pil baton sa ou menm ayisyen parèy mwen kapab pran. Epi si rezo sosyo ap viv yo, ou pa tap bezwen pran tout baton sa yo. Pou 20 mil pèso chilyen, ou pran tout baton sa yo. E tandiske ou ta al nan yon otèl, ou tap bay 20 mil pèso, epi apre sa ou tap fafe ou al lakay ou san pwoblèm. Menm si konplo misye ta bare nan otèl la, men mèt otèl la tap parèt, ou moun kap sèvè yo ta gentan parèt, tap gen yon solisyon, ou tap pran mwens baton. Alò konsèy mwen pou nou, jenn gason parèy mwen yo. Menm si mwen menm mwen pa nan plas la mwen pa nan sitiyasyon an men lè nou gen jan de bagay sa yo nap fè premyeman mande fi a yon sòti al nan otèl si nou pa gen madanm al nan otèl 20 mil pèso 10 mil pèso peye kote ou ka peye a gen tout pri gen tout pri ou menm ki pa konnen. Mande gason ki pi entelijan pase w ki pi matyo pase w. Mezanmi! Chili pa Ayiti, Chili pa Sendomeng. Tout peyi se peyi, tout peyi pa menm. M konnen nou p ap kòlè avè m, sitou pou medam yo, m konnen n p ap kòlè avè m. Men yon sèl bagay m ap di nou medam, sa n fè a e sa n ap fè yo pa bon. E m ap di w tou, ou menm k ap fè sa ki mal, Toujou met nan tèt ou. Se li ki fwa pale pe peri pale menm pe. O sa se li ki fwa pale pe pa peri pale pe. Si m di pale menm pe anbyen se menm kouto sa ou te pike fò la se menm li menm yap pike w anbyen nou pap di menm li menm nan non men si w te tou yon moun pa kouto fasilman w ka moun pa yon kouto e si w te tou yon moun tou pa kout bouch ou fasilman w ka moun pa kout bouch ou. Pa gen yon moun ki fè mal ki pral resevwa byen. Kèlkeswa moun ki fè mal wap resevwa mal, kèlkeswa moun ki fè byen tou wap resevwa byen. M swete ke video sa a li pap fè ni nou mal, ni mwen mal, men lap fè yon aranjman pou ou, pou mwen. Ke Bondye beni nou. Se te fò zanmi w, konpatriyòt ou, Frisnel jan nou di l la. Pa bliye abòne, pataje. E n konnen FJ prè toutan se paj la sou youtube e sou facebook. Mèsi pou yon lòt video. Pow!
Grenn fason ou kapab ede nou avanse. Siw gentan abone, envite de twa zanmi fè menm jan avèk ou. Nou se men sa ki.